Daprè enfòmasyon ke nou jwenn, limit kote avyon an ye la a, kote avyon an ateri nan lari an, si n ap gade, nou kapab wè se yon wout a 2 vwa. Nou ka wè la, sa se limit premye vwa, epi la, ale lòt bò, se limit dezyèm vwa. Distans pis la avèk kote avyon an ateri la, nan mitan lari an, daprè enfòmasyon ke n genyen, li a. 70 mèt. Lòt enfòmasyon ke nou sot jwenn apa yon moun anndan sèvis la nan ayopò Antoine Simon an ki ta fè nou konnen ke. Donk se konsa sa pase, men an tèm de bilan nou kapab di donk nou pa gen blese, nou pa gen pèt an vi imèn e tou donk se sèlman dega materyèl, se sèlman avyon an nou kapab wè. Donk si andomaje donk li devan. Ay di ou pa aksidan se pa fren e avyon fè ti bay may la. Bon nòmalman sistèm frenaj la kanmèm li relache ki vin pèmèt li pa ka fè 2 twou la pou l rantre donk vè pis la e pis pwen kote ke pou l rete a donk pwen dare a.

Non ki matrikile se M 27 IBC. Anviwon konbyen moun ki arive a sa? Bon nòmalman pa genyen chif la egzat men sa ki enpòtan donk pou nou se ke pa genyen donk pèt an vi imèn e pa gen blese. Li deplase yon dizèn moun konsa ki anndan l? Sa m pa ka di w paske m pa genyen chif la jan m di w.

Fò toujou rete donke vijilan e fè anpil pridans pa ajan de dega sa yo. Eske w panse sa koz.
Bon nòmalman donk sa sa li ekstrèmman enpòtan nòmalman donk se sa k fè w wè ke leta li menm donk pis daterisaj yo l ap eseye menm lè ke ta genyen de moun ki rete tou prè pis sa yo pou yo kapab gade kòman yo kapab dedomaje moun sa yo e m kwè sa ap ede Donk moun yo tou donk nan jere vi yo. Nan moman sa si ta gen yon mesaj pou lameri dirèkteman ki sa l tap ye?
Bon, mesaj pou lameri donk nòmalman se yon ansanm de enstitisyon etatik k ap travay ansanm. Donk ke nou tout nou mete tèt nou ansanm o mwen pou byennèt depateman e pou bati vil Okay. Nou pwofite pou n di mèsi leta peyi nou. Gen tè men pou kisa se fòse y ap fòse. Mete yon ti bout tèren, lajan genyen, lajan ap gaspiye, fè lòbèy. Men, li lè pou gouvènman peyi nou sispann fè pèp la pase mizè. Anpil mizè wi. Se traka. Men tè yo la pou yo peye nou. Yo kenbe lajan an. Lajan an nan men yo li twò lou. Yo tout konnen konbyen lajan gen tè vann nan zòn nan. Se degoutè y ap bay. Se peye. Ou konprann? Donk, ki vle di ke. Tout sa se konsekans mal gouvènans lan ki mete nou la. Avyon sa a, se fòse y ap fòse pilòt la la lè l rive la. Avyon an, li vin pèdi kontwòl li. Li pèdi kontwòl li, men ki sa k fè? Li pa gen ase. Depi m piti, avyon ap desann isi. Nou gen tèren la, nou gen. Leta di l ap pran. Ki sa Leta pa ka ban nou la? Ki sa Leta pa ka ban nou la? An nou di de, dezyèm faz. Leta a, kot Leta a? Jodi a la. Anpil refleksyon dwe fèt lè w gade si avyon an Bondye, kòm se Bondye k Bondye, se pou Ayisyen sèlman Bondye Bondye vivan wi. Lè w gade gwo avyon sa la, li ka gen 50, li ka gen 40 anplwa e pasaje ladan l la. Bon, si gen aksidan la, menm yon lopital nou pa gen la non. Tout bagay sa yo anpil anpil epòk, men jodi a la, li moman an rive pou Leta. Peyi nou reflechi gen tè yo kraze pe mango nou ki tap ba nou 2 milyon depi 2013 anyen pa janm fèt pou yo fè tèren kisak pase se pa lajan peyi a pa gen pwoblèm lajan se pwoblèm moun pwoblèm dirijan Dabò kisak ta sipoze fèt la pastè?
Ebyen kisak peyi a konsyans pou leta ayisyen pran se yon konsyans ki dwe deklare bay tout sa se yon avètisman ke l ye nou pako gen plis vre. Pou resevwa avyon ou pa gen lòt pwoblèm la non, pis la twò kout, pako gen pis, se sou zòn yap kontwole, men lajan ki genyen nan peyi a, peyi a pa gen pwoblèm lajan non, avè ekspropriyasyon, se kouto yo met anba gòje nou la, e kòm nou tout konnen, e 16 mil dola, yo vle pou yo residi, se jodi a wi, e m pwofite pou m di laprès, se pou la premyè fwa, nou menm ki se rezidan, ki pwopyetè yo. Se premyè fwa yo resi di ke yap ban nou 16 mil dola. Tandi ke tè nan zòn nan ap ban nou 30, 40 jiska 50 mil dola. Bon kote w, kisa w di? Ki kote n prale? Ki kote n prale? Kisa n pral fè? Ou te viv la avan w ta ba peyi a? Padon? Ou te viv la avan w ta ba peyi a? M pat viv li, men mwen menm e timoun depi lè tèren an, tè bati, li la a m konnen. M konnen lè m ap pale de ansyen kapitèn, de nwaye. Lè avyon ap desann la, m te timoun, se dwoum yo te konn met sou tè pou yo tire lè avyon pral desann. Sa vle di m konn tout bagay. Se pa premyè fwa. Se pa premyè fwa. Avyon konn fè aksidan. Aksidan. Men sa wè la, se yon pwoblèm de pis li ye la. Se pis la la. Si se pa fen nan ki fè amòtisaj la pou l vin jwenn zòn nan la, tout zòn sa yo. E m pwofite tou, e pwopriyetè yo gen tèt di la. Se moman tou pou reflechi pou nou wè aprè pis la fòk gen yon vid si Bondye pa ta leve tout sa yo la se gwo bagay tèrib ki tap gen la si se pa Bondye ki separe aksidan sa tout sa la donk fòk gen yon bagay tout tè sa yo dwe fini alò jodi a nou mande leta ayisyen sa lap fè a si son pis lap ba nou pou la yon pis pase gen anpil travay pou fè nou poko gen wout fòk gen wout m pase m wè m pase m vwayaje m wè wout sa sa pako wout èpòt. Sa a se yon koridò ke l ye. Fòk yo mete wout pou avyon. Nou gen yon dezyèm wout. E jan m wè yo fè l la, si yo vle, lòt jou m t ap pale ak yon moun la, gon wout ki tou trase, soti Brefèt la pou vin tonbe la a gale, epi la, men Leta tout tan. Men, m ap di Leta, jodi a, moman an pou nou reflechi. Lajan pa pral okenn kote. M gen anpil gran òm ki gen kòb nan vil la, ki mouri, yo pa la ak lajan. Men Leta Ayisyen, pou ki sa la? Ou pa wè tout lajan. Se ponp tou patou, se ponp tou ponp, se lajan yo pran. Ou panse yo gen twòp lajan, ou panse yo pa gen anyen nan men yo. Kote avyon an ateri la, nan mitan lari an, daprè enfòmasyon ke n genyen, li a, lòt enfòmasyon ke nou sot jwenn, apa yon moun anndan. E sèvis la nan ayopò Antoine Simon an ki ta fè nou konnen ke. Donk se konsa sa pase. Men an tèm de bilan, nou kapab di donk nou pa gen blese, nou pa gen pèt an vi imèn e tou donk se sèlman dega materyèl, se sèlman avyon an nou kapab wè. Kidonk si andomaje donk li devan. Ay di ou pa aksidante pa fwen e avyon pèt ki bagay mal sa. Bon nòmalman sistèm frenaj la kanmèm li relache ki vin pèmèt li pa ka fè 2 twou la pou l rantre donk vè pis la e pis pwen kote ke pou l rete a donk pwen dare a.

Dok ki matrikile se M 27 IBC. Anviwon konbyen moun ki arive a sa? Bon nòmalman pa genyen chif la egzat men sa ki enpòtan donk pou nou se ke pa genyen donk pèt an vi imèn e pa gen blese. Li deplase yon dizèn moun konsa ki anndan l? Sa m pa ka di w paske m pa genyen chif la jan m di w.

Fò toujou rete donk vijilan e fè anpil pridans pa ajan de dega sa yo. Eske w panse sa koz. Bon nòmalman donk sa sa li ekstrèmman enpòtan nòmalman donk se sa k fè w wè ke leta li menm donk pis daterisaj yo l ap eseye menm lè ke ta genyen de moun ki rete tou prè pis sa yo pou yo kapab gade kòman yo kapab dedomaje moun sa yo e m kwè sa ap ede Donk moun yo tou donk nan jere vi yo. Nan moman sa si ta gen yon mesaj pou lameri dirèkteman ki sa l tap ye?
Bon, mesaj pou lameri donk nòmalman se yon ansanm de enstitisyon etatik k ap travay ansanm donk ke nou tout nou mete tèt nou ansanm o mwen pou byennèt depateman e pou bati vil Okay. Nou pwofite pou n di mèsi leta peyi nou gen tè men pou kisa se fòse y ap fòse. Mete yon ti bout tèren, lajan genyen, lajan ap gaspiye, fè lòbèy. Men, li lè pou gouvènman peyi nou sispann fè pèp la pase mizè. Se traka, men tè yo la pou yo peye nou. Yo kenbe lajan an. Lajan an nan men yo l twò lou. Yo tout konnen konbyen lajan gen tè vann nan zòn nan. Se degoutè y ap bay. Se peye. Ou konprann? Donk, ki vle di ke. Tout sa se konsekans mal gouvènans lan ki mete nou la. Avyon sa a, se fòse y ap fòse pilòt la la lè l rive la. Avyon an, li vin pèdi kontwòl li. Li pèdi kontwòl li, men ki sa k fè? Li pa gen ase. Depi m piti, avyon ap desann isi. Nou gen tèren la, nou gen. Leta di l ap pran. Ki sa Leta pa ka ban nou la? Ki sa Leta pa ka ban nou la? An nou di de, dezyèm faz. Leta a, kot Leta a? Jodi a la. Anpil refleksyon dwe fèt lè w gade si avyon an Bondye, kòm se Bondye k Bondye, se pou Ayisyen sèlman Bondye Bondye vivan wi. Lè w gade gwo avyon sa la, li ka gen 50, li ka gen 40 anplwa e pasaje ladan l la. Bon si gen aksidan la, menm yon lopital nou pa gen la non. Tout bagay sa yo anpil anpil epòk men jodi a la li moman an rive pou leta Peyi nou reflechi gen tè yo kraze pe mango nou ki tap ba nou 2 milyon depi 2013 anyen pa janm fèt pou yo fè tèren ki sak pase se pa lajan peyi a pa gen pwoblèm lajan se pwoblèm moun pwoblèm dirijan Dabò ki sak ta sipoze fèt la pastè? Ebyen ki sak peyi a konsyans pou leta ayisyen pran se yon konsyans ki dwe deklare bay tout sa se yon avètisman ke l ye nou pako gen plis vre. Pou resevwa avyon ou pa gen lòt pwoblèm la non, pis la twò kout, pako gen pis, se sou zòn kap kontwole, men lajan k genyen nan peyi a, peyi a pa gen pwoblèm lajan non, avèk ekspropriyasyon, se kouto yo met anba gòje nou la, e kòm nou tout konnen, e 16 mil dola yo vle pou yo residiv, se jodi a wi, e m pwofite pou m di laprès, se pou la premyè fwa nou menm ki se rezidan, ki pwopriyetè yo. Se premye fwa yo resi di ke yap ban nou 16 mil dola. Tandi ke tè nan zòn nan ap ban nou 30, 40 jiska 50 mil dola. Bon kote w, kisa w di? Ki kote n prale? Ki kote n prale? Kisa n pral fè? Ou te viv la avan w ta ba peyi a? Padon? Ou te viv la avan w ta ba peyi a? M pat viv li, men mwen menm e timoun depi lè tèren an, tè bati, li la a m konnen. M konnen lè m ap pale de ansyen kapitèn, de nwaye. Lè avyon an ap desann la, nou te timoun, se dwoum yo te konn met sou tè pou yo tire lè avyon pral desann. Sa vle di nou konn tout bagay. Se pa premyè fwa. Se pa premyè fwa. Avyon konn fè aksidan. Men sa wè la, se yon pwoblèm de pis ki gen la. Se pis la la. Si se pa fen ki fè amòtisaj la, pou l vin jwenn san nan la, tout zòn sa yo. E m pwofite tou, e pwopriyetè yo gen tèt di la. Se moman tou pou reflechi pou nou wè aprè pis la fòk gen yon vid si Bondye pa ta leve tout sa yo la se gwo bagay tèrib ki tap gen la si se pa Bondye ki separe aksidan sa tout sa la donk fòk gen yon bagay tout lè sa yo dwe fè alò jodi a nou mande leta ayisyen sa lap fè a si son pis lap ba nou pou la yon pis pase gen anpil travay pou fè nou pako gen wout fòk gen wout m pase m wè m pase m vwayaje m wè wout sa sa pako wout èpòt. Sa a se yon koridò ke l ye. Fòk yo mete wout pou avyon. Nou gen yon dezyèm wout. E jan m wè yo fè l la, si yo vle, lòt jou m t ap pale ak yon moun la, gon wout ki pou trase soti Brefèt la pou vin tonbe la a gale, epi la, men Leta tout tan. Men, m ap di Leta, jodi a, moman an pou nou reflechi. Lajan pa pral okenn kote. M gen anpil gran òm ki gen kòb nan vil la ki mouri, yo pa la ak lajan. Men Leta Ayisyen, pou ki sa la? Ou pa wè tout lajan. Se ponp tou patou, se ponp sou ponp, se lajan yo pran. Ou panse yo gen twòp lajan, ou panse yo pa gen anyen nan men yo.